Gade solèy cho mesye. Depi maten m nan jaden an la. Fredi fè kòve, solèy cho. Latè pa prèske bay ankò. Se travay pou granmesi. Gade yon vye pye poro la moun plante. Pou pote nan mache a pou vann. Men tè a tèlman pa bon, tè a redi l. Gade yon lavi non mesye. Yon j bay yo vin pi di. Vye po manmanm ki te la Lanmò pase prann Se pa manm kap goumen avè non Jezi Redi nan tè cho solèy cho Fèb dèy pi preske fann Pou granmesi son prens wap defann A nou la vi mesye Jis kilè bagay sa ap fini pou nou Sam ta fè la M ta tounen jaden an pitan Ti mal lakay la nou Mwen kòmanse santim pa byen Wouyy. Tout sa. Problem dirijan. Nou pa gen moun kap panse pou nou. Menm vye dlo a, nou se konbyen kounye a pa gen dlo nan peyi a. Tout moun se fò se fè le, se chwap manje. Dèfwa ou ka te wè jèn gason an leve, e pa fòt ni l al gen vye ide. Sèlman nou pa pran tan manje sa ou ka gen move ide nan tèt ou vre wi. O! E pa Roje? Sa ka fèt?
Roze? Kote w te la?

Sa vin bon dekourajman ou konprann. Seyè sa la gran kouraj mwen vle non frèm. Ou paka pa fèl si tout moun ap fèl. Oblije pran chans lan kounya la mwen la tè kounya se chans moun ap pran.

Ahh ou pase ou moute la epi epi m kouche anba m kouche anba menm antre ou pa antre lakay la menm? Ahh cheri m papa m kite voye m li voye m prese m pat gen rezon m te gentan pase lakay ou se pa tout kote m prale pou pou konnen se papa m kite voye m. Ou m lakay la, m ret kouche la men m pase ou pa pase, kòman w ap fè bagay yo la? M vrèman pa kontan jan w ap fè bagay yo la wi. Se pa bagay m ap fè, m di w konsa se papa m ki te voye m, sèke li te voye m prese, ou konnen lakay la bagay yo pa tèlman bon nan men nou, li te voye m bò kote bò Djo a la, m te al dèyè yon kòb, malgre se lè la cho m pwenmennen lè m al dèyè kòb la nan men bò Djo. M pa jwenn kòb la. M vrèman pa apresye sa w fè a non. Bicha w fè atant mwen ou pa bezwen fache pou sa. M ale ou konnen papa m voye m prese. Poukisa w prese konsa menm? M poko al di papa m m pa jwenn kòb la epi ou konnen on bagay li te bezwen fè ansanm avèk kòb la. M oblije ale prese m ka di.

Viv san madanm nan se yon vi ki vrèman difisil. Gade jan Sefira te itil nou. Gad jan Sefira te itil nou mesye. Pou Sefira tonbe n mouri la kounya l kite m pou m ap pase mizè ansanm avèk timoun yo. Gade kounya gade jis kote pou m voye. Epa jodia non m voye magrit al chèche yon kòb prete pou mwen pa janm ka jwenn poutan m tap annik rele se fi rara rapid rapid li tap voye ti kòb mwen ban mwen men jodia se mwen k chita kap redi ansanm avèk 2 timoun sou bra m pa konn si poum fè a goch m pa konn si poum fè a dwat paske m pa genyen e ti epis yo. ansanm avèk ti bèt wouj ki nan jaden an, se yo ki ta ban m mwayen pou m fonksyone. Latè pa bay, pa gen dlo pou yo wouze, men kounye a, men, men, men, e, e, e pa jodi a non m voye ti gason an la nan jaden an pou l vini, li pa vini. M voye, e, e, e, Magrit ankò, li pa janm vini. Hein? Tout sa w nèt se pou mwen. Chans wi baz.
Pa gen lapli wap rete goumen menn pote dlo pou ze bagay. Epa m pa ka konprann sa non menn. Mwen di papa m ah banm lòt chans lòt bagay fè konn depi manm fin mouri avè nou se papa m ki avè nou kap redi goumen. Lontan papa m konn nan jaden an lap pase mizè avè nou. Manman m konn nan mache a. Men kounya menm nan m pa nan lavi ankò menm yo vin parèt pi konplike baz. Frèm bgy konsa gen wi baz. Franchman menm m santi sa se vrèman yon problèm m pa konnen kòm Magalie pale avèk mwen plizyè repriz li dim tout fwa ke map pase mizè ansanm ak Dildo paske Magritte son timoun kap grandi si tout fwa mwen wèl paka viv ansanm avèk mwen vomye ke m voyel Port-au-Prince. M sòti se Pòtoprens m ta voye Maguette paske Maguette se yon jèn fi l ye, se grandi l ap grandi e m wè m pa ka kite timoun nan ap pase tout mizè sa yo, li gen nesesite pafwa m pa ka reponn avèk bezwen yo de fason nòmal, sanble nan ka sa se deside m ap deside pou m fè Magrit ale jwenn jwenn jwenn yon moun Pòtoprens konsa petèt la jwenn yon bagay pou l fè, se sa m ap fè. Pa dekouraje w konprann, se sèl sa m ka di w. Li de mwa pakonn si konbyen bayo ka ye. Monchè e pa pou nou dekouraje non men si nou te gen yon moun kap panse pou nou nou pa gen moun kap panse pou nou menm imajine w wap gade men wap gad nan televizyon. Jan bagay la ye a sanble se se reziye m ta reziye m m ta pale ansanm avèk Magrit se pale pou m pale avèk Magrit konsa petèt si li dakò. Paske moun nan sa, epoutan timoun nan pa gen volonte, pa egzanp, pou l ta di, pou l ba, ou konprann sa m vle di la. Koube a nou la non, isi m t ap gade la bas ou la non. Kòman sa ye koube? Koube a nou la frè m. Kòman sa nou la?
N ap bouje, n ap bouje, n ap gade. Pa janm gade w menm. Enben sa pou n fè yo lan. Se mizè n ap pase, ou konprann. Tan cho. Pandan tan cho a mwen m pa sòti. Se bò jaden an sèlman Marnik rive. Wè kounya la e kapab m pa kapab m santi yon tèt fè mal la e sak fè depi maten la se se Rodrigue m te oblije fè ale bò jaden an pou l al gade ti pye epis ansanm avèk ti pye bèt wouj yo m pike nan jaden an. Gade tout peyi kap fonksyone menn gen moun kap ede moun yo menn moun kap fè bagay jaden.

nan jaden an frèm m oblije fè li ale poul wè kòmanl ka fè paske pye bagay yo fò yo jwenn ti dlo ki pou pèmèt ke yo grandi pou pèmèt yo fre sak rete nan jaden an pa gen ankò non frèm pa gen ankò non pa gen ankò non. Monchè konpè lè wap pale ou bèy sa. Ooh
lavi ayiti son lòt pwoblèm wi gad eta ti jèn nan frèm misye gen 18 ans misye sanble yon nèg ki gen 50 ans wi. Tèt chaje. Bon, de tout fason, on e la vi, oblije. Chè o, lè w ap viv san manman, sa son lòt bagay. M ap chonje timoun sa yo lè manman yo te la, kòman yo t ap byen pase. Majine ou konn wè yo nan jaden an, manman an konn gentan fè on bagay pou l ba yo depi l fè uitè, nevè. Men kounye a, imajine y ap lage nan dizè, e lè sa yo pral lakay pou yo fè on bagay, yo sa ap retounen. Oblije, kòm yo di, se Bondye k bay, li pran. Sa pa yon de chwa nou pa gen anyen n ka fè. Mwen fè sa m ka di. Bon m gade kote m. Fò m desann kot kot nèg yo anba la. M al nan domino a la m al distrè m.
Ou wè sa m di w la konpè?
Monchè konpè chalè a wè. Monchè move lavi epi chalè a nan dèyè nou. Bon mwen m lakay la m te ye la konpè bon. M wè chalè a tèlman rèd. Chalè a tèlman rèd konpè. Monchè m wè m paka fè anyen moun jis map mache la m wè kote m ta bay nou ti frechè jis m wè kote m te ka bay bon m wè m wè w la kounya la nap fè ti pale la konsa apresa kòman lòt fanmi yo ye? Monchè m pale ansanm avèk tout moun nèt m pale avèk tout moun nèt sa w tande m nan m pale ak tout moun nèt yo pa plimal ou konnen se depi w pa genyen ou se malere wi li pa osi fasil pou moun wèw ou konprann sa m vle di w la men avan tout moun nèt te konn wèm pandan sefira te la tout moun te konn wèm depi sefira fin mouri a la se mwen kap pase mizè ansanm avèk timoun yo yo di le pli souvan depi w pa genyen chen miyò pase w e Tout fanmi nèt ap bliye egzistans ou pou yo menm konnen kote w rete. Yo pap prete w. Ou pa konprann non. Gen prete, poutan avan, lè Sefira te la, l te lotbò a, l ap voye ti mwayen ban mwen. Yo tout nèt ap vin dèyè kote m ye pou yo vin chèche prete nan men m. Poutan jodi a, Sefira pa la, se mwen k ap pase mizè ansanm avèk toulède timoun yo nan men m. Ou ban m dlo konpè.
Lòt jou la m gen yon zanmi m ki te di m l ap prete m yon ti kòb. Madanm mwen fè de jou san manje. Menm gade li pa goute anyen, menm yon blanch li pa ka pran. Kounye a, misye di m konsa ke pou m al kote l. Gade, m al kote misye depi nan nevè di maten. E tout dezè, m la, m ap tann kòb la konpè. M pa janm wè kòb la konpè. Kòman l pa ba w manti a? Se gen ou pa gen wi mèt. Depi w pa gen chen miyò pase w. Li pa osi fasil pou w jwenn prete nan men moun. Men lepli souvan depi w genyen wa jwenn moun vin prete nan men w. Mwen di w lè Sefira te la, tout vire tounen. Osito ke O Lèmisan, Ton Lèmisan prete m tèl bagay, Ton Lèmisan prete m yon mwayen non petèt demen si Dye ve, m pa janm jwenn yo. Men kounye a Sefira pa la l tonbe l mouri, enben timoun mwen yo la. Pafwa menm 5 goud m pa ka lonje ba yo. E kote e mesye a e ti pyè wi. M sot apè. Non e pa mwen ki soti non. Ti fi m nan m voye. E pa jodi a m voye l la. Li pa ko janm ka rantre la. E li m chita ap tann la. M pa andan fè cho. Kounye a m tou oblije vin chita la. Pou m ap tann li. Pou m ap tann antre li. M pa konnen kòm m voye l. M pa konnen kòman l ap vin jwenn mwen. A e se yon kòb m voye l chèche nan men mesye a prete pou mwen. M pa konnen. Ou ta wal di yon bagay. Mwen se anlè a la m prale. Pase se yon lòt. Patnè m gen anlè a la ki rele m, bon se yon vye moso tè l gen atè a la, li di m pou m al wè l, si m ka plante kèk vye bout manyòk, kèk vye patat, ou konprann, bon pou m te ka sove lavi m, ou konprann, paske m wè bagay yo pa bon pou mwen. Monchè, Chita pa bay! monchè sa w di w ap fè a, li pa, li pa mal non, paske pa travay la pi difisil. Jan w wè m di w la, w wè m sot di w, se Rodrigue m sot voye nan jaden an la pou mwen, li poko rantre la, e m pa gen anyen k ap tann li anndan an la. L ap vin sot nan jaden an, m p ap jwenn anyen pou m ba li. Ou pa konprann. E sak fèm diw se Magrit m oblije voye kot mesye a pou mwen, o mwen si la vini paske m on kòb m voye chèche prete nan menl. Dayè misye te dim a nenpòt kèl estan m gen on pwoblèm m ka toujou tcheke. M pa konn sa ou sa lap vin dim ak sal pap vin dim. Antouka m pap kenbew non kòm ou di se kot on moun ou prale ou wèm epi ou te rantre sa gen. Pa gen pwoblèm non konpè pa gen pwoblèm. Enben nap pale ankò ou la. Nap pale pa gen pwoblèm. Enben ok pòte ou byen frèm. Pa gen pwoblèm wap salye moun yo pou mwen. Enben dakò pridan pridan. Ok. Ya. Ok. Se Men kounye a men ou lan vin la m ta di l prete bon bagay okontrè se di l di l pral kote yon moun pou al dèyè prete yon sè. Gade mizè monseyè papa. M reziye m, m pap sòti non, m ap tou oblije ret chita la pou m tann pou m tann Magrit. M ap fò m. M ka biche a la m tann Magri t wap vini.
Oh sa a Sa a Apa se lò chita a. Mezanmi Magrit dat mwen wè w la kisa w tap fè mezanmi dat mwen wè w la. Ou pa wè kòman solèy la cho la Magri. M konn solèy la cho se vre. Magi, mwen pa ta ka tann tout tan sa ou pati ou pa janm tounen mezanmi. M rete la, men Rodrigue e pa jodi a l pati l al nan jaden. M pa pa gen anyen prepare pou li. Pa m soule, solèy la cho. Ou pa gen anyen jan ou fè m pati m al monte top menm sa m ba ou. M pa gen kòb la, m monte menm nan pou granmesi. Men si ou kwè Pyè ta fè, ou kwè Pyè ta fè m bagay sa a? Pandan l te fin di m a nenpòt kèl enstan m ka re kote l la. Mezanmi e pa lè moun pa genyen vre. son pwoblèm li ye. Gade jan nèg sa yo te konn ap vin dèprete nan men m la pandan manman nou te lotbò. Hein! Pandan manman nou annik tonbe l mouri a epi se konsa tout moun nèt ki te konn vin prete nan men m epi y ap kouri lwen m. Kounye a jodi a m ap soufri m pa ka jwenn prete. Mezanmi e konsa wi pa yo e pa mwen wi. Mwen m soulè cho sa m sot bat lala li fè m soule la mwen t m pa jwenn anyen andan la m. Anben Mago, ou te konn jan bagay yo ye? Ou te gentan konnen m pa gen. S on grenn diri blanch ki gen anndan sèlman. Diri blanch ankò pa. Okenn diri blanch, mwen m bouyi l m pa konnen. Mwen m pa konnen. Kòm m te bouyi li, mwen m pa tap menm ofri non. Mwen m santi m te ka manje l konsa m fè l. M pa tap menm ofri l. Sa manje diri blanch sa mwen m pap kapab nan vi sa ankò non. Ebyen, pandan w di w pap kapab nan vi sa, ou e ou m tap tann vini la wi. Paske gen yon dam ki tap ban mwen yon konsèy. Ki di m jan timoun yo ye nan menm lan la, si m ta jwenn yon kote Pòtoprens. Eskem pa ta ka voye menm si se te ou menm ou ta rive yon kote si w ta jwenn yon bagay pou w fè w ta fè l epi konsa w ta ede Rodrigue ou ta ede m tou m pa konnen
m pa konnen si e travay kay moun nan ou byen si se se non Magrit ban m di w m pa tap janm dakò etanke jèn fi pou w al rete kay yon moun men w te ka plis jwenn yon bagay pou w ta fè kay moun nan pito si se travay Dakò. Ou tande pitit mwen. Men si se pa travay, se rete tankou jèn fi tankou m pa ka ba w pou w al rete kay moun. Ou ka toujou rete kay yon moun nan sans ke w ap travay ansanm avèk li. Men si e travay la m prale paske sitiyasyon sa a la m pa ka viv li.
Pa vin di m ke se paske mwen menm m te di w sa deja. M pa nan kondans renmen. Ou wè plizyè repriz ou pale avèm de bay afè renmen sa m toujou diw non. Dabò e timoun ou ye, se vre ou se jèn fi m ka toujou diw non m pa dakò renmen renmen renmen, m toujou tande w ap pale de bagay afè ti renmen ti renmen ti renmen mwen m pa nan renmen. E depi wè w deplase la afè renmen w lan koupe m sa sèk. Ou wè ti gason lan toujou ap vin la m toujou dil non, m toujou dil non, m pa dakò. Ou menm ou pa janm tande i ou pa janm tande a. Mwen toujou diw non m pa ladann mwen menm. Kèlkeswa kondisyon m pa ladann. Ou tande byen sa m do la? M telman pa fè anyen mal.
Jan m di w la papa se pa anyen mal mwen fè. Yo toujou di lè yon moun ou renmen yon moun. Renmen yon moun a di san lajan. M pa di pou moun nan te ba w lajan. M pa di moun nan pou l te bay paske se yon jèn menm jan ansanm avèk ou. Men omwen jan w wè n ap pase mizè a la. Epa sa ki te kako nan tèt ou. Epa sa ki te kako nan tèt ou. Ou wè menm manje pou nou manje nou paka jwenn manje pou nou manje. Men epa sa ki te kako nan tèt ou mezanmi. Antouka rantre anndan pou wè si w ka aprann ou aprann.

Kounya la kòman kòman kòman kòman jaden an ye? Ou pa jwenn pyès ti dlo pou lage ladan? Ou fin dekouraje?
Bon mwen kòmanse mwen kòmanse ye m dekouraje menm jan sa.
Ebyen fò pa dekouraje non. Mwen menm m pap dekouraje non. M konnen sa se fira te itil mwen. Men si jodia l tonbe l mouri. Fò m fè kèlkeswa jan an pou m pèmèt ke nou viv. Kalkile pou nou kalkile, kalkile pou kalkile. Se mwen ki pou kalkile, m pa ka lage nou nan kalkil granm maten an. Paske se mwen ki pou degaje m pou m bourike pou nou. Nou pa ka pitit mwen epi se nou m ap kite kalkile. Poukisa m oblije kite nou kalkile? Pase mizè pou pase mizè, e mwen ki dwe pase mizè pou nou. Se pa nou ki dwe pase mizè pou mwen. Paske nou pa t di pou m te fè nou. M espere ke nou konprann sa. Afè kalkile w ap kalkile a, ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm pou sa k ap pase nan jaden an. M te gentan konn jan tout bagay ye. E maten an, si m te kapab, m pa t ap kite w ale nan jaden. Se mwen menm ki t ap prale. E paske m di w jan tèt mwen ap fè m mal la, m pa kapab. Si m ale nan jaden an, m ka tonbe. Pito ou menm w ale pou w wè sa w ka fè.

Si jodi a m te konn jwenn kamyon vin ap pran aliman yo pou mwen jodi a pou wè se 2 grenn m ap keyi mete nan panye m al vann. Si jodi a tou m pa ka jwenn nan panye m se ti sa m jwenn nan manje m ka manje premye ke m manje l. Ou fin annik vire ou al nan jaden an m voye Magrit ale kote bòdyo anlè a kot pyè a ebyen m voye l ale epa kounye a E apèn m fin pale ansanm avèk Magrit la, l antre epi ou menm ou parèt. Bon kounya si pa gen fatra la, pa gen anyen ki anndan kay la, m tèlman wè bouda. Anyen, pa gen anyen. On grenn diri blanch, m boure. Paske mwen m santi m pa t ka rete ankò, m oblije pran grenn diri blanch la m boure dlo avèk sèl. M gentan di Magrit sa la, li di m dirèkteman l pa bezwen l. Oubyen sil ka kitel pou ou. Si ou menm wap manjel wa manjel. Diri blanch lan lèm manjel kounya banm asid ap fèm krache se kòmsi moun ki gwo vant. Rodri se sam ye m ba nou. Se paskem pa vle ou menm pou al manyen afè moun. Dakò m pa vle pou nou al manyen afè moun em pa vle Magrit tou fè bagay ki pa sa. Esak fè te gen yon dam ki pale ansanm avèk mwen la li ban mwen yon konsèy mwen oblije admèt avèk konsèy la sal ban mwen. Kisal dim. Li di m konsa, M gen de moun sou responsablite, nou toulè de ap grandi e nou pa gen manman e tout fanmi nou nèt abandone nou. N ap wè ki moun, ki matant ki parèt la a? Ki sè nou wè k parèt la a? Ki frè ki nou wè k parèt la a? Nou gen yon tonton, nou gen yon matant ki parèt kote nou la a? Non! Poutan lè manman nou te la a, li te lotbò a, detanzantan y ap kouri vin la a, Kòman sè m ye?

E sa k fè l pale avè m, li di, Etandone ke Margaret se yon jèn fi, m te ka toujou voye l Pòtoprens, petèt li ta jwenn yon bagay li menm, kòm se yon timoun ki ka travay, li ta jwenn yon aktivite li fè, epi konsa l ta ede tèt li, li ta ede w. Mwen menm se ale m prale. M prèske fin granmoun nèt, e ale m prale, m pa ka kite non, jodi a pou n ap vin pase ti vye mizè mwen menm m ap pase. Pòtoprens ta bay nou yon veyide non men. Avèk bagay ensekirite sa gen pòtoprens la. Map pale avè avè avè Magritte kòman pou kontwole tèt li. Bay de fo gason ou ka panse ou pral chache lavi epi se detwi kay Magritte yo pran pòtoprens la yo kidnapel bay pranm pòs la pa dous la. Mwen pa vle mwen pa vle sa yo rive paske gon dam ki te pale avèm li di gon bon moun ki gen travay li gen travay lakay li li gen travay son dam. Kounye a m di bon nan ka sa pito m pale ansanm avèk Magrit si l pwale l ap di m. Men m wè m di l sa la l te gentan di m li pa pwale wi men jan n pale a la sanble l ka ale ou konprann jan n pale a la sanble l ka ale men m t ap pale l tou de ti gason m nan l ap plede di m o li renmen li renmen an m di l koupe m sa sèk depi l deplase l al pa nan pale anpil avèk mwen m pa nan pale avèk m pa nan pale anpil avèk bagay ti gason sa. Wi li pale avèk Magrit pou l mete tèt li an plas men sèlman

E m vle pou Magrit ale Pòwoprens la. Fò l mete tèt li sou zepòl li pou l konn sa l pral fè, pou l pou l chèche mwayen pou l fidèl nan tout sa l ap fè e k pèmèt demen si Dye vle pou l ka reyalize rèv li. Paske l te toujou di m li vle devni menm jan ansanm avèk manman l. Fò l gen posiblite, fò l gen mwayen menm jan ansanm avèk manman l te genyen mwayen pou manman l arive. ale nan peyi blan yo demen si Deven fòl jwenn li nan peyi blan fòl gen gwo kay fòl gen gwo sesi fòl gen gwo sela em ta renmen rèv li a reyalize tande poul li reyalize rèv li a mpaka kenbel la m oblije fèl deplase poul al yon lòt kote ou konprann. Bonswa papi koman ye papi. M pa konprann ou non.